Bonjou bonswa tout moun mwen vrèman kontan rantre lakay nou pou mwen pote pou nou premye seyans de Christine show an pou nou gen anpil nan nou ki tap mandem kòman sa ap fèt kilè sa ap kòmanse ki tip envite nap genyen gen anpil nan nou ki paka tann pou premye seyans lan kòmanse. Se avèk anpi kè kontan ke mwen rantre lakay nou, e asireman m pa bezwen di kiyès mwen ye, nou gentan wè ke se zanmi pa nou an, Sendy Volcan, ki sou plato a ansanm avèk nou. Jodi an, n ap gen chans fè yon ti chita pale ansanm avèk youn nan jenn fanm ki gen anpil kouraj, ki te fè pale de li pandan ane 2021 an. Li se yon kominikologue, Li se yon sales manager, li se yon mannequin, assurément nou gentan wè de kiyès map pale. Men, map kitel kòm yon surprise, nap fè yon ti poz e aprè nap tounen ansanm avèk envite nou an. Nou retounen aprè poz lan. Jan nou toujou dil, Christine Show se yon emisyon ki la pou tout moun. Nou pale de tout sijè, Nou pa genyen limit nou menm. Nou prè pou n al tout kote pou nou rankontre avèk tout moun. Ebyen jodi an, jan m te di nou deja nan entwodiksyon videyo sa, n ap gen chans pale ansanm avèk yon jèn fanm. Mwen konnen anpil nan nou enpasyan pou nou konn kiyès li ye. Se yon plezi pou nou rankontre ansanm avèk

Men Emile di, m ta renmen envite w nan show la. So, m te vrèman santi m onore pou m te premye moun ke w te resevwa sou plato ou pou Preston Show. Mèsi. Se yon plezi pou mwen tou, Emile di, pou mwen te kontakte w. E se te tout plezi m tou lòske mwen te wè ke w te reponn tousuit. Donk, n ap kòmanse ansanm avèk prezantasyon. Gen anpil moun ki konn wè Emile di sou rezo sosyo. Li di preske partout, dans toutes les activités culturelles. Men gen anpil moun ki ta renmen fè konesans avèk Muldi pou konnen kiyès li ye vrèman. Lè yo wè jèn fanm sa, èske se bèl li bèl sèlman? Oubyen èske se pale li konn pale sèlman? Men kiyès Muldi ye? Anfèt, Muldi, si gen yon mo ki t ap dekri w, kisa l t ap ye? Pèsevèans.
Ok.
Si premye mo kòmsi m ta kab di ki kapab defini Muldina Clergé an swa se la pèseverans e la pozitivite. Bon si ta gen pou w ta pran mo tou m pa kwè m ta gen yon grenn mo ki pou ta defini ou dimwens ki pou ta di men kiyès ke m ye. Paske mwen retwouve m atravè yon pakèt panse, mwen retwouve m atravè de mo ke m itilize kòm mantra m kapab di ki pou pèmèt mwen bouste tèt mwen e ki pou pèmèt mwen tou kòmsi toujou gen anvi ale de lavan. Ok.
Men Mildy di nou non kiyès ou ye, ki kote ou fè etid ou, kisa ou aprann. Moun yo ta renmen konnen. Ok.
Je suis une jeune Carfouroise, m soti Carrefour, mwen fè etid mwen de premyè, yes menm jan a Cindy, mwen fè klas mwen de premyè ane fondamantal. Jiska la Philo chez les Soeurs de la Charité de Saint Louis à Carrefour e mwen fè 4 an inivèsite nan Inivèsite de Port au Prince, mwen etidye Sale Manager, mwen etidye Community Manager, mwen etidye Cuisine Diététique e mwen etidye Storytelling tou e kisa ankò kisa m pa di des choses comme si ke m fè, m son moun ki renmen sosyal anpil, m son moun ki gen anpil anbisyon pozitif. Du moman ke m santi ke m ap fè yon bagay ki pozitif, m toujou vle pou antouraj mwen fè menm jan ansanm avèk mwen. M si kòm, bon, dè choz tou ke gen anpil bagay Sindy. Gen anpil, anpil, anpil, anpil bagay. Gen lòt bagay tou, an tèm de kalite, an tèm de defo, m son moun kòmsi ki yon ti jan fwole, m toujou renmen si m ap fè yon bagay pou l yon ti jan Parèt le plus parfait que possible. Ou pèfeksyonist. Pa vrèman, m pap di sa. Ou pap di sa, m di sa.
Ya, on peut dire ça comme ça. E m son moun ki renmen ede moun. M son moun ki ouverte. M pa yon pwoblèm kòmsi si yon moun bezwen yon konsèy ou bezwen kòmsi pou m ede w nan yon domèn, je suis tout oui. M toujou disponib pou sa. Paske m toujou di tèt mwen, si ke m kapab mwen menm rive yon kote, Si m kapab ede yon jèn rive pi lwen pase m, y a pa y a pa de pwoblèm, m prèt pou m ede l. Se youn nan rezon ki fè, youn nan bagay ke m toujou defann jiska jiska men 26 zan daj, jiska prezan, se solidarite feminin, konnen ke tout moun gen chans, menm jan mwen menm mwen gen chans pou m reyisi, yon lòt tou gen menm chans lan tou pou l reyisi. Donk se legalite dè chans, lekite de jan an e sitou la solidarite feminin. Mwen toujou pwone, mwen toujou kwè tou ke li posib pou menm jan m reyisi, jan m toujou di l, yon lòt tou kapab reyisi. Nou pa oblije fè menm chemen pou nou reyisi, men menm jan m reyisi an, m kwè nan ou, m konnen ke si w itilize metòd pa w, ou kapab reyisi.
Jan Mildy di l nan prezantasyon, Mildy se yon moun ki vrèman anpatik e mwen fè eksperyans pèsonèl pa m ansanm avèk li. Mwen genyen tou lòt moun ki fè eksperyans pèsonèl yo ansanm avèk Mildy. Se vrèman yon moun ki renmen ede e ki toujou la, disponib. pou li ede moun. Men Multi gen yon bagay ki atire atansyon m sitou se lit pou emansipasyon de la fanm ke wap mennen. Gon bagay m te bliye di nan prezantasyon an tou, Multi se yon moun ki, se yon aktivis. Kòmsi depi m konn Multi, li bay tèt li pou yon misyon e misyon sa se goumen pou emansipasyon de la fanm. Pale nou de lit sa de, bon kote ou te kòmanse, men kisa k te fè w vini ansanm avèk li e jiskaprezan ki kote w santi w ye? Ma chère pour bien te dire, m raple m, ou ka sonje sa tou, epòk lè m te lekòl klasik, lè m te lekòl la, m te toujou ap pran defans tout timoun nan lekòl la. Yon fason aske si mè a pral kale oubyen si l pral voye kale youn nan ti medam yo, youn nan ti sè m yo m kapab di, m toujou di, non non non non non, se pa li menm ki te fè tèl bagay, men kòman tèl bagay te pase. Donk, je me rappelle, la soeur Marjorie qui était notre soeur à l'époque te toujou di, a toi meme clergé, tu es l'avocat du diable. M di, non ma soeur, je ne suis pas l'avocat du diable, je defends toujours les bonnes causes. Donk, sa se youn nan bagay ki te toujou entèpele m. Depi lè m te pi jèn, ann di lè m te gen 14, 15, 16 ans, a l'époque m te nan twazyèm, allons dire segond, segond, reto, e m te toujou vle kòmsi pran pòs prezidant nan lekòl la. Bat yo pa t vle m prezidant. Yo te toujou twouve ke m te gen etòf yon pòtpawòl. Ok.
Yon, yon, m kapab di tou yon medyatris. Se kòmsi m la pou pèmèt ke gen pè, ke, ke gen akò ant yon klan avèk yon klan. Sa se yon bagay ki te entèpele m anpil e jiskaprezan sa toujou entèpele m. Nan tout bagay ke m gen pou m patisipe, m toujou la kòmsi kòm yon medyatè. M toujou la sitou kòmsi pou ankouraje oubyen pou ede moun ki anfas mwen an. M pa gen pwoblèm kòmsi si pou m pote l sou do m pou kote m vle l rive, kote m wè l kapab rive an, m ede l rive kote sa. Donk, tout bagay sa yo tou jwe pou mwen. E jiskaprezan m kapab di ke se pa yon travay ki kanpe, se yon travay ki stil ap kontinye. Poukisa m vle pou fi emansipe? Se paske m twouve li pi bèl lè yon fanm endepandant. Li pi bèl lè yon fanm entelektyèl. Li pi bèl tou lè yon fanm kòmsi kapab atenn objektif san ke li pa bezwen mete nan tèt li ke li pa gen kapasite ou di mwens a chak fwa ke yon moun di yon pawòl de li menm sa fè l fè bak li pa vle reyalize sa ke l gen pou l reyalize. M toujou twouve si kòmsi m kapab itilize 10 pawòl nan bouch mwen ki pou bouste yon fi m ap itilize l. Si son aksyon pou m poze ki pou bouste yon lòt m ap fè l. Donk tout sa yo te jwe pou mwen e vin fè jiskaprezan Tout kòmsi enfliyans ke m gen sou anpil jèn e jiska prezan m stil gen menm enfliyans la sou jèn paske m pa janm m stil rete konsistan nan sa ke m toujou ap di, m rete konsistan nan sa ke m toujou ap fè. Tout sa ke m fè, tout sa ke m di ale nan menm lojik avèk koz ke m ap defann. Ok. Ebyen emansipasyon de la fanm se se pa sèlman kòmsi yon moun ki pou preche l oubyen tou se pa kòmsi yon lit. kont lèzòm. An fèt, s on lit ki dwe fèt avèk fanm yo e pou fanm yo. Men, anpil fwa ke n ap gade nan sosyete an, menm fanm yo ankò, on dirè ke yo kanpe fas ansanm avèk emansipasyon. Ki sa ou menm ou resanti pa rapò ansanm avèk sa, lòske ou wè de seri de medam ankò ap fè kritik sou emansipasyon de la fanm, alòske se yon bagay ki ta dwe reyini yo tout ansanm? Y a la movèz entèpretasyon, y a la movèz konpreyansyon de se kon poure aple emansipasyon de la fam. Pafwa, moun k ap defann, kòm si ki di ke y ap defann fanm, ki di ke yo pou emansipasyon fanm, pa ede fanm konprann ki sa sa vle di lè w se yon fi ki emansipe. Pou yo menm kòm si lè w se yon moun ki emansipe, fòk ou revòlte, fòk ou kòm si fòk wap mennen dè dè batay tou sa non emansipasyon ale sitou nan fason ke w pral rann tèt ou endepandan nan fason ke w pral rann tèt ou vin yon moun kòmsi ki apa antyè nan sosyete an sa vle di ou fè pati prenant de devlopman sosyete peyi w ou fè pati prenant de devlopman ekonomik de devlopman edikasyonèl de devlopman sosyetal peyi w an jeneral donk se sa kòmsi pou nou kòmanse prone. yon fason aske pou fi kapab konprann ki sa mo emansipasyon an vle di. Se pa le fèt ke kòmsi m vini la, si m wè gason an pale avè m dwòl, m te gentan prèt kòmsi pou m te soti deyò a, pou m te pran megafòn, pou m kòmanse di, o dwa m vyole, dwa m sesi. Non. Se itilize la fòs kalm, la delikatès, e m ta kapab di la souplès ke la fanm posèd, la fanm a an èl, pou l kapab fè tout moun tande l. Se youn nan bagay ke m te toujou kòmsi itilize pou m fè tout moun tande m. M pa oblije ap rele anmweyy pou m fè yon moun tande m. Donk pou toi l'emancipation de la femme c'est une lutte pacifique? Je ne pou, je ne vais pas dire que c'est seulement une lutte pacifique. Paske il faut des actions pou w corroborer nos dires. Il faut que kòmsi ou di, ou kapab di des choses men fòk sa w ap di yo, Aksyon ke wap poze yo mache nan menm liy ansanm avèk sa wap di yo. M kapab di ke ok map pwene map pwene emansipasyon de la fam, poutan, kòmsi pa on fwa nan vi m m pa janm kòmsi ede ak pa aksyon yon fi pou m ede l kòmsi emansipe tèt li. Non! Se mete dè pwosesis an plas pou ede kòmsi jèn fi yo, pou kòmsi pou e ede yo eradike lakay yo alò pa lakay yo pou ede eradike kòmsi dè dè pwopo ou ankò de zak ke yap sibi anndan sosyete an, pou yo menm pou demen si Dye ve pou yo kapab defann tèt yo pou kont yo. Paske ou kapab di ke wap defann, ou ka, bon, ann di ke ou kapab di ke wap defann yon bagay, pandan se tan, pa yon fwa nan vi w kòm si w pa rantre nan moul sa wap defann nan pou viv sa lòt moun nan ap viv nan yon fason aske pou ka konprann li pi byen e ede moun nan. Donk sa sa trè enpòtan. La lutte n'est pas seulement pacifique, la lutte est pacifique d'une part paske Pou comme si pour gagner une guerre il faut des il faut de la diplomatie d'abord ensuite les armes D'accord.
Se menm jan pou se se de la menm fason pou notre lutte. Ok donk lemansipasyon se se se kòm yon kolaborasyon ansanm avèk aksyon Exactement. e pawòl.
Exactement. Se dire et poser des actions qui peuvent corroborer ou ankò ki pèv soude ou ankò m ta kapab di ki kapab kore sa w ap di an ki pou montre ke ou kredib nan sa w ap di an. Meldina patisipe nan plizyè konkou de bote deja e li reprezante nou deja sou sèn entènasyonal la. M panse li t ap vrèman enteresan si piblik lan konnen dènye eksperyans ke ou te fè nan konkou de bote ou te patisipe an kòman sa te ye Meldi? Èske yo te vrèman santi ke ou te defann koz ou an, ki se yon bagay ke w mennen avèk ou patou? Paske m poko janm wè Mul di la pou l pa pale de Emancipation de la Femme. Donk, èske se, ou panse ou te byen defann koz ou an? Ki jan eksperyans lan te ye? Ki sa w aprann de eksperyans lan? Hoo!
2021! Miss World Haïti 2021 Sa, je ne te le cache pas, se yon eksperyans k ap make m a mò oubyen m pa ka di a vi. Piske menm lè m al nan tonbo m panse eksperyans sa se yon eksperyans ki petèt kòmsi ede m fòje yon nouvo karaktè, ki petèt kòmsi ede m fòje ki pèmèt mwen wè tou on lòt fasèt de mwen menm antan ke pèsòn. Pou ki sa? Paske konpetisyon an, pou mwen menm pa, pou mwen menm kòm si tout challenge m wè medam yo t ap bay tèt yo nan konpetisyon an, pou mwen m pa t twouve l, m pa t jwenn li, m pa t genyen l. Pou ki sa? Paske m te jis te wè ke s on amizman, se vin enjoy, se wè, kòm si se aprann konnen lòt konkirant yo, epi pèmèt tou ke apati de mwen menm oubyen apati de eksperyans mwen, ke lòt konkurent yo aprann e yo wè konpetisyon an Ayiti yon lòt jan, paske m te vle sa tou. Ideyoloji m sitou pandan konpetisyon an se te fè tout moun wè konpetisyon an Ayiti yon lòt jan. Pa tankou yon senp konpetisyon, pa tankou yon challenge antre nou. Non, but pwone sister queen, pwone kòmsi le fèt ke nou tout la, nou tout la pou yon koz but pa yon pwoblèm nou tout ap enjoy konpetisyon an, nou tout kòmsi, bon Ohh franchman Sandy franchman franchman franchman wi de bagay kòmsi ki te pase nan konpetisyon an ke m pa gen enterè kòmsi pou m ta pede vini avèk yo sur le plateau puiske m patisipe nan plizyè emisyon e a chak fwa ke m redoute kesyon sa a kesyon sa a toujou vini se te kòman ta patisipasyon a la konpetisyon Miss World Haiti I was like oh my God I don't want to answer this question guys franchman ok men ou menm èske dapre ou ou reyalize objektif ou?

I did! M toujou kenbe menm enèji an, m toujou bouste tèt mwen jan pou m jan pou m ta bouste tèt mwen. Sindy, je ne te le cache pas, aprè la konpetisyon, lè konpetisyon an fin pase, I was like, what the fuck? Third place?
Paske ou te desi oubyen kòman? Yeah, m te, m te desi, wi, wi m te desi. Poukisa pou m pa di ke m te desi? Wi, m te desi. But se te, sa te rive, ok, sa rive, epi m kontinye.

kòm anndan, kòmsi yon bagay kòmsi ta kapab di w ki pèmèt ke ou fè vi w oubyen ankò m ta kapab di ki fòje pèsonalite w, ki fòje konpòteman w, ki fòje atitid ou antanke pèsòn. Konprann? Pwene nòt medam. Non.
Kounye a, lè m fin, m fin, yo fin rele m nan twazyèm klas, m pa kache di w m fache. M jis desann sèn nan. M pa di w anyen, m jis desann sèn nan. Men, Mildy, m tande yo pale sou, bon, ok, m p ap di yo tande, m scrolle nan kèk kòm. Kèlke kòmantè, M souvan tande moun yo ap di, Midina te twò kwè nan tèt li, eksetera. Kòman pou m fè pou m pa kwè nan tèt mwen an? Poukisa pou m pa kwè nan tèt mwen an? Ya, yo di w kwè nan tèt ou, men gen yon kesyon ki releve ki se twò kwè nan tèt ou. Okontrè, m pa t menm twò kwè nan tèt mwen ke sa. ke jan m wè tout moun t ap di ke m te sipè kwè nan tèt mwen an. M te jis kwè nan tèt mwen paske m konn ki sa m vo, m konn ki sa m pote nan balans lan, m konn ki pwa m, m konnen si m antre nan balans lan, ki bò balans la ap panche. Sa se yon bagay nòmal, tout moun ta sipoze gen sa. Lè w kòmsi w konn kapasite w, ou konn potansyèl ou, lè w rive yon kote, ou konnen ki pwa w peze nan balans lan. M pa wè ki sa k gen nan sa a. M totalman dakò, men anpil fwa moun yo, moun yo pretann ke se sa ki fè ke gen yon efò anplis petèt ke w pa t.

E kote, kote l vle rive an l ap rive la. Egzakteman. Osi senp ke sa.
Bon, sa se yon pwen ki vrèman enpòtan pou nou, paske m panse se youn nan bagay ke nou manke, paske souvent fwa nou konn tèlman santi wo, nou tonbe ba, e sa totalman fè ke nou totalman delese, nou pa kontinye avèk objektif yo, nou sispann kwè nan tèt nou, e si gon bagay ki bon ke nou sipoze fè, nou pa fè l. jis paske nou panse ke move eksperyans sa totalman defini nou alòske se pa vre. M vrèman renmen pwen sa Muldy te pataje ansanm avèk nou an, sa se youn nan bagay ki dwe fè nou reprann fòs nou, reprann kouraj nou pou nou kontinye ansanm avèk kèlkeswa sa n ap antreprann nan menm si nou jwenn avèk echèk. Lòt kesyon mwen gen pou ou Muldy se apwopo peyi an. Nou konnen kijan sitiyasyon peyi an konplike de jou an jou, sa montre ke menm si jèn yo gen anpil rèv, anpil vizyon, kouraj, yo pa vrèman rezistan fas avèk sitiyasyon konplike ki genyen nan peyi an. Donk, pi gwo rèv yo kounye a se kite peyi an. Se kòm sèl rèv, m pap di pi gwo, se kòm sèl rèv yo genyen. Okontrè, yo menm konsidere l kòm pwen de depar de tout lòt rèv yo ka genyen. Se lè yo kite Ayiti, lè yo al Etazini, E lè sa ap kòmanse viv, e lè sa ou kòmanse viv rèv yo oubyen travay pou rèv yo. E ou menm, ki jan ou pran, ki jan ou konprann sitiyasyon sa? Epi pou ki sa ou menm malgre tout sitiyasyon, move sitiyasyon ki genyen nan peyi an, ou stil kontinye ap travay sou rèv ou, ou ap kontinye travay pou lit pou fanm, pou legalite dè janr, lemansipasyon de la fanm, pale ansanm avèk nou.
E pepinière yo kap vini an? E jenerasyon k ap vin apre an? Si 10 moun ale, mwen menm onzyèm moun nan, se dènye moun ki te rete kòmsi pou te ede jenerasyon sa chanje peyi an male tou, kiyès k ap chanje l? Men Lamil di, Sitiyasyon sa a ou ye la a, èske se, m vle ou vle konprann, èske se angouman ou genyen pou travay pou jenès la ki kenbe ou vrèman? Paske la a sitiyasyon sa a se. Tout moun ap chache sove tèt yo? Poukisa se ou? Tout moun ap chache sove tèt yo oubyen la jenès lan ap chache sove tèt li? Bon, chak moun ap chache sove tèt li. Paske bon m ba w, chak moun, chak moun gen yon objektif, chak moun gen yon vizyon, chak moun gen yon bi. Petèt ke mwen menm m pa fè pati de kategori moun ki kwè ke se kite pou l kite peyi an pou tout bagay mache pou li. Sa ka rive. But, m pa pral enkrimine yon moun ki kite peyi an. M pa pral enkrimine yon moun tou ki wè ke solisyon pa l aktyèlman anndan peyi an, se kite l, paske vi l pral kòmanse lè l rive nan yon lòt peyi. Egzakteman. Se sa ou panse, an fèt. Si se sa, si se sa yo mete nan tèt nou, se toutafè nòmal pou nou reflechi konsa. But, odela de tou sa, si kòmsi nou menm nou fè yon ti rekil pou nou gade ki opòtinite, ki chans ki genyen, petèt ke nou ka panse yon lòt jan. Paske m ka toujou rete an Ayiti, m still kontinye ap fè kòmsi biznis yon fason aske pou m fè sa ki nan peyi an ale a leksteryè de peyi an. M pa oblije kòmsi chwazi menm wout ansanm avèk tout moun. M te di sa yè nan yon somè, yon somè ke m te patisipe. M di ke nou pa ka, nou tout pa ka fè menm wout. Di mil moun pa ka deside ap kite peyi an pou mwen menm pou m swiv yo san ke m pa kòmsi konnen ki strateji ke m mete an plas lè m rive nan lòt peyi kote m ap rive an pou m debi pou m kòmanse vi m. Paske sa ki vin rive. Èske se vle ou vle di ke rèv ou se an Ayiti li ye?
M pap di ke rèv mwen se an Ayiti. Rèv mwen pa ka sèlman an Ayiti. Je ne peux pas avoir des rêves seulement pour Haïti. Y a une différence. M ta byen renmen al fè yon metriz nan yon lòt peyi. M ta byen renmen kòmsi kite peyi an m al fè yon doktora nan yon lòt peyi. But pou tout bagay sa yo fèt, fòk mwen menm bò kote pa m, m kòmanse kreye des strateji pou m mete an plas, yon fason aske pou lè opòtinite an rive devan m pou m ka tou sezi l pou m ale. M pa pral leve kòmsi blip tout moun ap kite peyi an m blip m leve tou, m vire epi. San okenn prepansyon. Non! M blip m leve m vire epi m kite epi m al plen kwen kay yon moun nan yon lòt peyi. Non!

Peyi an pap peri, peyi an pap mouri, peyi an pap kraze, se ou menm ki pap janm fè yon pa antanke pèsòn. Se ou menm kòmsi antanke jèn ki pap janm anyen, se pa peyi a ki pap janm anyen. Ou konn poukisa l di sa? Se paske anpil jèn an Ayiti mete nan tèt yo ke se lè yo kite peyi an, lè yo rive yon lòt kote yo pral evolye. Pandansetan, yo gen entènèt. Yo gen kòmsi dè e dè opòtinite ki pase devan yo ke yo paka sezi paske yo pat prè, yo pat pare. But yo still ap jwe viktim sou pretèks ke se peyi an ki pa bon ki fè ke yo paka antreprann anyen, se peyi an ki pa bon ki fè ke yo paka fè plas yo, yo paka antreprann anyen, yo paka viv, yo paka bagay. Pa gen okenn peyi ke wap rive la ke se pa adapte ke ou pral adapte w. Poukisa ou toujou gen difikilte pou adapte w ansanm avèk sistèm peyi pa w? Ou swadizan di ke o wi yon peyi pa ka fonksyone konsa. Eske ou vle, eske se yon envitasyon pou adapte w a, paske lè w di adapte w a sitiyasyon peyi an, sitiyasyon peyi an se ensekirite, se enstabilite politik, se enstabilite sosyal, m panse, m panse m konnen w pral di se sa nou souvan releve, men se sa li ye. Èske se yon envitasyon ou fè a piblik lan pou l adapte l ansanm avèk sitiyasyon? Non, m pa pral mande pou nou, m pa pral mande ankenn moun adapte a ankenn sitiyasyon. Paske fòk ou gon moral ki wo anpil pou w ap viv nan yon peyi kote ke youn nan devwa w, youn nan kòmsi responsabilite ke leta ta sipoze genyen anvè ou menm antanke pèsòn anndan yon peyi, li pa respekte. M pa pral mande sa. Wi, ou ta sipoze revandike pou tout dwa ke ou menm antanke pèsòn yo dwe ou, ou sipoze genyen l. Wi, m dakò pou yon moun revandike pou sa. M dakò pou revandike ke w gen dwa a sekirite, ke w gen dwa a edikasyon, ke w gen dwa a lasante. Paske sa se son de choz primè ke yon leta ta sipoze, yon leta alò ki swadizan rele tèt li eta demokratik ta sipoze bay pèp li an premye.
Ou konprann?
Bon, si tout bagay sa yo pa nan plato a, sa ka rive yon moun ki pa kòmsi gen yon nivo moral kòmsi ki wobis, estime ke plas li, li pa ka viv anndan yon peyi konsa. Bon, ekout, y a lè peyi an Mwayenn Oryan, y a lè peyi de Pwòch Oryan, gen Afganistan m ap ba w egzanp byen senp, Afganistan, kote ke aktyèlman ki se yon peyi anpil fi ap sibi yon pakèt, pakèt, pakèt abi ladan l. Pi an menm ke peyi nou an. Paske peyi nou an, si kòmsi m ta kapab di w, si nou dakò, wi fòk sa chanje, nou tout mete tèt nou ansanm pou sa chanje, sa ap chanje. Se pa kòmsi, se pa jodi, se pa, se pa yon bagay kòmsi, se. Je suis d'accord que le dire et le faire se trè diferan. Men si mwen menm mwen wè l konsa, ou menm ou wè l konsa, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 jèn menm jan ansanm avèk mwen, menm jan avè w, wè l konsa, ou pa panse sa ka chanje?
Donk dabò w ap envite moun yo a yon chanjman de mantalite, daprè w. Se la premyè chòz. Se premye premye premye bagay la. Pa gen yon sosyete, pa gen yon peyi ki deside fè. peyi jan n ap di an ki pa kòmanse pa edikasyon, ki pa kòmanse pa devlopman pèsonèl, ki pa kòmanse pa kòmsi chanje e enkilke patisip alò pa patisipasyon enplemantasyon patriyotik lakay jèn li, lakay e abitan li. Palan dedikasyon an m di gen yon bagay ke mwen remake e m panse anpil moun remake l tou se sitou valè mo sa. ki ap diminye de tan a outo. Valè patriyotik.
Valè edikasyon.
Se kòm edikasyon, bon pou nou an Ayiti li vin kòm yon senp bagay. M dakò ke l se yon senp bagay paske li fè pati de eleman primè jan nou sot di an ke nou tout ta sipoze benefisye antanke sitwayen peyi a. Men pa rayè, lè m di li kòmanse, valè l kòmanse ap diminye de tan a outo, se pa rapò avèk enpòtans ke yo akòde ansanm avèk li. Ke se swa bon moun ki lekòl. Ke se swa tou moun ki pa lekòl ki souvan vle fè kwè ke edikasyon se yon bagay ki banal, ok edikasyon pa bay, e biznis, eksetera, eksetera. Kwake m pa p kritike chwa moun, paske chak moun gen yon bagay ke yo ka reyisi ladan. Pou m fè biznis. Men ki jan, ki jan ou konprann sa, kòmsi valè edikasyon ki kòmanse e deteryore de tanzawot konsa. E ou, souvan fwa m gade pòs ou yo, m di. Umm wap kwè ke ou ok ou konn mete ke ok ou sot patisipe nan yon somè ou patisipe nan nan ou sot fon fòmasyon swa pou jèn oubyen timoun lekòl etc men ou kwè moun yo like li moun yo like li paske ok Mildy byen kanpe Mildy fè bèl foto e le pli souvan

valorizasyon edikasyon ok e m pa fè pou m fè wè m pa fè anyen sosyal jis pou m fè wè m fè sosyal avèk kè mwen m fè sosyal paske m estime si m aprann si m gon konpetans anplis m kapab mete l osèvis de jenerasyon aprè m m kapab mete l osèvis de

se konnen ke si m arive touche on moun, si m arive touche de moun, se kanmenm bokou pa rapò avèk on moun ki pa fè anyen ditou, ki chita dèyè on telefòn, kòmsi swa k ap enkrimine, swa k ap kritike yon moun k ap fè on bagay. Si m ap pale pou kòmantè ke moun yo ap fè anba pòs kòmsi ki gen rapò ansanm avèk tout aktivite sosyal mwen, sa m pa fin twò kòmsi fokis sou li, lesansyèl se voye kòmsi imaj, oudimwens kòmsi pataje avèk tout moun, Sa ke map fè pou m entèpele lòt moun kòmsi li enpòtan pou pou yo fè sosyal, li enpòtan kòmsi pou yo ede lòt jèn. Paske sou egzakteman. Pou pran angajman anvè sosyete an, map di sosyete, anvè jenerasyon kap vini an e angajman anvè peyi an sitou. Sa trè enpòtan. Bon, mwen menm m pa estime ke m toujou si byen abiye ke sa. Lè moun ap di kòmsi, oh tu es belle, tu es.

Imaj ke map voye e bay lòt moun wi sa enpòtan pou mwen kòmsi m pa pral baw tan kòmsi pou nan dim konsa ke oh mil di pa mil di pa sesi mil di pa bon menm si w ta dil tou m pa vrèman fokis sou sa paske se pa sa m vin regle sou entènèt la entènèt la son kote kòmsi se kominote m mwen vin kreye la premyè choz se lajan m vin fè la dezyèm choz la twazyèm choz se. Pataje sa map viv ansanm avèk entènot mwen yo. Vwala. Osi senp ke sa. M totalman dakò ansanm avèk ou Melvin. Gwo bagay ki te vrèman entèpele m nan konkou, dènye konkou ou te patisipe a, se te jan ke w te ye ansanm avèk medam yo. Jan w te di l lan, m ka, tout moun kap wè l, se pat vrèman yon konpetisyon pou Mildy. Paske Mildy la, lap pataje, lap pataje foto. Tout jounen wap wè sou stati Mildy foto lòt jenn fanm parèy li ki nan konkou an. Ki sa solidarite feminin vle di pou ou Windy? Nan bòl grès mwen la Sandy. Solidarite feminin, youn nan koz ke m t ap defann pandan konpetisyon an, ki vle di yon pakèt, pakèt, pakèt bagay pou mwen. Poukisa? Se paske premye bagay lan, Pou kò w, ou al lwen. Ansanm, ou al pi lwen.
M te vle rantre lòt mis yo nan menm moul ke m te ye a. Se te ki moul? Se te yon moul sosyal. Se te konnen ke lè w se yon mis, ou se yon anbasadris. Ou pa bezwen kòmsi sèlman gen tit mis lan pou anbasadris. Antanke jèn fanm sèlman, ou se yon anbasadris pou peyi w. Ou se yon anbasadris pou jenès ou. Ou se yon anbasadris kòmsi pou peyi w alechèl entènasyonal, pou m pa di alechèl nasyonal. Tout kote ou pase, yo sipoze wè nan ou yon jèn ki vle rive, yon jèn ki vle fè bagay ki pozitif. Donk, m te estime, avèk lòt medam yo, li te enpòtan pou m te fè yo konprann ke ansanm, men sa ke nou kapab fè. Si nou tout mete tèt nou ansanm, men kòman ke yo kapab wè nou, men kòman ke yo kapab wè konpetisyon an. E solidarite feminin nan reprezante pou mwen, youn nan pilye devlopman ekonomik, sosyal, kiltirèl, edikasyonèl de la fam dan la sosyete. Ok.
So sa vle di pou ou, pou devlopman Ayiti ke tout moun swete an, dwe gen solidarite feminin ladan l? Of course yes.
Fi sipoze fè omwen pati a 60 pousan nan devlopman Ayiti sa ke yo bezwen pou li. Men ou konnen fi ka toujou fè pati de devlopman a 60 pousan men yo stil pa gen solidarite feminin antre yo. Fòk yo genyen l. M te vle ajoute atansyon, m te vle atire atansyon sou sa lè w di fòk 60 pousan patisipe. Paske se vre, mwen menm ansanm avèk Wildy ka nan yon menm kominote men pou otan mwen avèk Wildy toujou aleka. Mwen bay yon tanperaman sa. Ya, mwen panse se vreman, se vreman yon pwen enpòtan ki se solidarite feminin. Se youn nan bagay ke nou manke anpil nan sosyete nou an. Menm kan tou wè anpil medam met tèt yo ansanm yap pale de emansipasyon de la fanm, men pou otan antre yo yap tire pwen sou yo. Donk se vreman yon pwen enpòtan e mwen panse Muldy te byen entèveni sou li. Donk mwen panse nou ka tire leson de sa. Muldy, ki dènye mesaj wap kite? pou piblik la. M konnen w gen anpil pawòl pou w di. E poutan. M konnen w gen anpil pawòl pou w di, men ki dènye mesaj ou t ap renmen moun yo sonje lè y ap pale de Muldy, ou t ap renmen pou moun yo di, ah kèt, gen yon bagay Muldy te di ke m sonje oubyen ke m ap mete an pratik eksetera? An tèm de konsèy, m stil ap bay yon sèl grenn konsèy e m ap kontinye bay li jiska ma mort, jiska ma mort. Lè w se jèn, Ou gen tout foug, ou gen tout vi, ou gen tout vivasite w sou ou. Ce qui veut dire, la jeunesse est faite pour l'héroïsme, pas seulement pour le plaisir. Poukisa m di sa? Se paske se moman, lè w se jèn ou, se moman pou w fè kòb, se moman pou w aprann, se moman kòmsi tout sa w pa t, tout sa w pa t gen chans fè lè w kòmanse vin ti katkat, ti granmoun, se moman pou w fè yo. Sa vle di se moman pou w viv, se moman tou pou w aprann. Poukisa m aksantye sou aprann nan? Se paske Lè ou pral aprann, tout sa w ap aprann yo se yo k pral defini kòman w pral wè vi w lè w pral gen 80, lè w pral gen 70, lè w pral gen 90 zan, si w ap viv tout tan sa a, si w, se kòmsi disiplin ke w te bay tèt ou an pral pèmèt ke w viv tout tan sa a. But, si w pa bay tèt ou disiplin e ke w pa aprann, ou pa fè anyen, lè w kòmanse rive nan 70 zan, w ap still rete yon granmoun k ap rele jèn timoun papa, k ap rele jèn timoun, oh, fè m kado 5 goud. Non. Èske se sa w vle? M pa rete kwè sa. Donk, si se pa sa w vle. Aprann plis, bay tèt ou disiplin, viv, respire, pran plezi w tou! Pran plezi w tou! Men. Ou gen lè pa fin renmen plezi an. M pa di sa.
M pap janm di sa. Sof ke, m ap aksantye anpil sou le fèt ke li enpòtan pou w aprann anpil. Etidye, paske se tan sa. Wè, wè, plis ou etidye, plis sèvo a pou ouvri pou l anmagazine, pou l pran plis bagay. Donk, etidye, aprann, epi viv sa yo trè enpòtan. Se sa yo kòmsi ki pral pi ta, lè w rive nan senkantan, lè w rive nan swasantan, lè w pral bezwen pran retrèt ou, w ap kapab pran retrèt ou alèz. Paske poukisa? Ou te disipline tèt ou e ou te prepare vyeyès ou. Bat si ou pa prepare vyeyès ou, chak kòb ou fè nan travay ou stil ap gaspiye l, lè w rive nan senkantan. Mwen menm ki pral gen, an n di lè w rive nan senkantan mwen m gen dwa gen yon swasantan m chita, m ap rale m ap mete ti pye m kwaze tout lasentjounen, Ou vin devan pòt lakay mwen ou vin mande m se gode map di w m pa gen ok.
Map vin pou ou Mildy. Ok pa gen pwoblèm. Aprann, travay, viv se konsèy sa ke Mildy ban nou. Paske se daprè konsèy sa ke nap kap prepare vyeyès nou. Se li menm kap pèmèt nou viv jan n ta swete viv la. Wi sa se sèten. Donk se sa Mildy te genyen pou l te di nou. M vrèman te kontan. Gen yon sou plato an mun di, mte vrèman enjoy moman an, m aprann de ou e piblik lan tou aprann de ou. M panse se vrèman enpòtan pou moun chache konnen plis youn de lòt e se sa nou sot fè ansanm avèk Multiclergé, aprann, travay, viv, se sa Multiclergé di nou e l pap janm sispann di nou sa. Mèsi Muldy, se te yon plezi pou mwen te refè konesans avèk ou ankò sou plato The Christine Show an. Mwen vrèman kontan paske piblik lan te gen chans konnen kiyès Muldy ye, pale ansanm avèk li, konn ki lit l ap mennen e kisa Muldy fè an swa. Mèsi paske w te pran anpil pasyans pou w gade tout videyo sa, mwen vrèman espere ke w prale sou paj Instagram ensi ke paj Facebook The Christine Show an, w ap swiv nou de pli prè pou w kapab genyen tout enfòmasyon ki gen rapò ansanm avèk show an. Bye!